What's up guys Welcome Nou konnen deja se konsa Ek je diya nou fè el pou kont nou Paske fanatik yo al travay Yon ki fatige Ek nou fè Je diya nou vini nou salye ou Ou menm ki fèk abone Ki ap fèk abone Ou menm ki la deja ki fanatik Nou salye ou Nou kwè ke Pa bliye di ou ke ou lakay ou, e fè kòm si ou te anndan chanm lakay ou, paske Pa gen anyen sòti de la. Donk tout bagay ap byen pase pou nou jiska prezan Bondye fè nou gras. Jodi an ti bout video ke nou pral fè la alò se yon se yon e se jis pou nou reponn avèk yon kòmantè yon zanmi te poze nou. E e zanmi an nap dil brèf pou nou pa twò rete pou nou kapab reponn avèk kesyon lan. Ki te di ke ki te mande nou ki te di frè Lunel eske Federal ba w peye w yon salè pou w bay sèvis ke w ap bay la. Eske federal ba w yon salè? Eske federal peye w pou travay ke w ap bay la? Byen. Nou di w mèsi paske a chak fwa w poze kesyon an, sa fè nou plèzi e li fè n kontan tou paske nou wè genyen moun k ap konprann travay k ap fè a. Donk, n ap reponn ou, n ap di w ke se vre gen anpil moun ki gen dwa konprann ke federal peye nou. Gen moun ki konnen ke n touche. Yo kontan e paske se vre. Lè w ale nan federal, rive w rive lan li ba w yon papye, di si w gen bagay ou pa ta fè sa pou fè pou fè pou fè pou moun yo, yo sèlman ba yo l ale nan pastoral imigran. Pou ki sa pou yo fè l? Pou y al bay sèvis. Sa vle di lè w rive jwenn sèvis la gratis, ou menm ki pa atò gratis. Men yon grenn bagay, m ap di w ke E moun k ap ba w sèvis lan, li pa fè l gratis. Li pa fè l gratis. Ou konprann? Sa vle di, moun nan yo peye l, yo ba l yon salè nòmal, donk pou l travay, pou l ba w sa ki lò, sa w la l ba ou a. Kwak se pou al ranpli yon pwotokòl, kwak se te pou al, ta di, al pran yon randevou. Ou konprann? E li pa fè l gratis. Men mwen menm, he, m pa jwenn anyen ki sot kay federal. M sèlman chwazi m fè l. Dèfwa, m gentan pa respekte, men m fè l. Tout sa w wè yo fè, yo mete yon moun an plas pou fè l, donk yo peye yo salè pou yo fè l, men mwen menm non. M pa fè l, m pa touche. Si pa kont sa yo bay yo, se pou yo chwazi fè l. Se pou yo chwazi pou fè l. Zanmi m, m pa, m kwè se loten, zanmi, se loten yon bagay konsa. M pa sonje non an byen, ou te remake l, men se reyalite. Non, m pa touche pou sa. Se mwen k chwazi fè l. Malgre sa pote anpil kritik, anpil moun pale, men se mwen k chwazi bay li. Poukisa m fè l? Paske lè m fèk rive isi an, se yon moun ki te ban m sèvis tou. Donk si jodi an, m depanse pou m fè l, se vre, pou m aprann li, pou m aprann li, m pase fè plizyè vwayaj nan federal pou yo moutre m sistèm nan kòman pou l fonksyone. Sa vle di ke w aprann li, depanse pou fèl men yo pa banm anyen ou konprann yo pa banm anyen pou fèl zanmi donk m pa touche m sèlman touche nan men yon sitwayen ki rele letènèl ay nèt fèl fo jounen gen de fwa m konn vini gen moun ki konn wèl mwen preske fè pase inè de tan anvan ke m resi pou m kreye kont pou m fè dis pou m fè dat pou moun nan men se vre yo pa rekonèt li. Gen ki kote te touche. E si ou ta panse ta gen plis dout tou lkò te touche, li sèlman rive nan federal, lè yo ba l yon papye al ranpli, di la a Moris pat ranpli l pou yo, Moris pa vle bagay sa yo. Konprann? Epi, lè sa y ap konnen pale de li, paske m konnen gen moun tou ka li, ki t ap pale, k al nan Nouvèl Bwa, tou sa. Ou konprann? Donk, se pa grav, men, yo konnen ke y ap bay moun yo sèvis lan. Gratis, cheri. Ou pa gen anyen, ou pa touche anyen. Nou sèlman ap resevwa l nan men Letènèl. Sa vle di ke yo pa tjou nan men federal pou n fè l. Nou sèlman ti pran ti kòb gaz la nan men yo pou n al fè l, pou n al pran l pou yo chape kou paske l lwen, nou oblije fè l konsa. Men, yo pa touche anyen. Donk jodi an, sa te vrèman etone m. Le 8 on a bat bon.
Sa gen afè pou la ti konn nan bat bon wi. Ou konnen ayisyen se yo renmen yo toujou renmen fè yo renmen sa ke leli nou fèt nan liy nap profite avèl.

Mwen rive lòt bò a. E lè m rive, m pral montre w ki sa m wè. Gon seri moun ki rive nan yon liy, liy lan tèlman tèt chaje, tèlman terib, mwen menm m pè. M wont pou tèt pa m. Nèg vodou mete chita lakay yo, ou pran dokiman nan men yo, ba yo tout sèvis ki vin jwenn, ki vin kou pran l lakay yo, ou pote l ba yo lakay yo ankò, yo pa respekte, yo pa konnen sa. Alò, lè moun lòtbò a sa boure, pa ka pale. Bourad fè yon jounen, de sizè a sizè, De sizè sizè, yon seri lè m pase m tounen m di yo, a si m te envite nou vin on nou jèn, sis pou sis ou pa t ap vini non papa. Ou t ap plenyen grangou, a kote ou t ap avanse. Enben, sa vle di ke yo fè l oblije paske tout pou yo fè l. Men, avèk mwen, m pa t kite yo fè l. M sèlman pran l nan men yo, m ba yo tout sèvis nan, tout, tout, tou e de tou. A vle di ke se sa ki fè ke zanmi vin ap poze m kesyon pou m mande l èske yo peye m. M pa touche frè m. M pa touche. E nap tou pote ti enfòmasyon sa pou ou pou diw ke e ou menm ki fèk gen fed ki fèk alò son enfòmasyon e answit e map diw ke tou se yon ide se yon konsèy ou menm ki poko gen dokiman dantè a donk aktyèlman la yo te ouvri le 8 pou yo te pran pou yo te tande moun ki potko gen pwotokòl. Donk, pou moun ki pa t konn pwotokòl yo, ki sa yo fè? Yo ouvri liy 8 lan, yo tande tout liy moun yo te wè a, yo tande tout moun sa yo, yo ba yo randevou. Nan randevou yo ba yo an, k ap soti de oktòb rive novanm, paske n ap tande moun k ap tande nou la, ki vle nan novanm. Donk, lè yo fin rive nan novanm, epi ki sa k pral pase? Le 3 novanm, ki se onzyèm mwa 2020, y ap kòmanse tande lòt moun. Sa vle di lè di tande a, y ap ouvri ankò pou y al repran dokiman pou yo bay moun randevou. Alò, m vle si t ap tande, t ap tande. Ou menm ki potko, ou menm ki te genyen Pou ki potko gen protokòl? Ou pral fèk fè protokòl. Ou prale ou gen pou ale nan federal le 3 le 3 onzyèm mwa 2020. Le 3 onzyèm mwa 2020 ou gen pou parèt. Sinon, li gen dwa pa mache pou ou pase se sa yo di m, li gen dwa pa bon pou ou, ka kapab rive tou ou kapab pase tou. Men, lè yo prale pou yo bay dokiman an, li apwouvri le 11, le 3 onzyèm mwa 2020, Yo pral pran tout dokiman ou pote yo epi yap mete yo nan katab, yon anvlòp, yo yap baw yon dat pou retounen ankò. Donk ou menm tou ki te gen rezidans, ki ou pat gen rezidans, ou pral renouvle ou yo pral fè demand, ou pral poste kòm jodi an. E ou genyen pou parèt nan mwa janvye silvouplè. Nan mwa janvye, kòman depi kòmansman janvye, kapab kòmanse prezante avèk yon ekip dokiman ke wal mande w. Dokiman se yon fòmilè ke wap ranpli sou entènèt 1, se paspò orijinal 2, se e papye kouran, papye dlo 3, 2 bout fot alò foto yo pap fè wap bepot foto pase yap fè foto a pou ou lòt bò a. Wap bezwen E ak de nesans ou orijinal, sa fè 4. Sa vle di ke wè sa yo w ap bezwen yo ki obligatwa pou pote e nan mwa janvye si Bndye vle. Sa se pou moun rezidans silvouplè. Pou moun pwotokòl ki ekspire yo, sa pa gen pwoblèm, wè ou kapab toujou pase, y ap renouvle yo pou ou. Men, parèt avèk fòmil lan. Fòmil lan ki se pwotokòl w ap ranpli nan KONAVE. Konar, si konar, sa vle di l ap ranpli l pou ou, y ap annik parèt avèk li, avèk tout dokiman w nan men, yo kapab pran yo, yo kapab fè l pou ou sou lechan, e konsa tou kapab ba w lòt dat. Paske l ap tande, e lè yo fè l konsa, laplipa tan, l ap bon pou ou, pou ta rive w tande ti videyo an, Oubyen, si w sot ou pa kapab panse ki lòt vil ki fè l. Si tout fwa ou kapab kite vil isi an, w al yon lòt kote w fè l. Tout ou bèy. Men si tout fwa tou, ou poko kapab, mezanmi, tande sa nou di. Sa vle di ke yo te, yo te ouvri 2, alò yo tap, yo te gen 2 fwa yo tap ouvri jeneral, ouvri pòt, pòt polis federal, se te le 8. avèk le 3. Le 8 lan ouvri deja, tout moun ki te ale le 8 yo, m pa kwè tout moun ki te ale yo, tout moun yo jwenn sèvis. Ki sèvis yo jwenn? Yo ba yo randevou pou yo tounen al fè pwotokòl la. Donk, ou menm ki potko ale le, ki pa t ki te ale le 8, w ap parèt le 3 onzyèm mwa. Le 3 onzyèm mwa, ou mèt ale, w ap pran liy lan, w ap pran manman liy lan, e answit, ki sa w ap fè? Ou yap pran dokiman an gouvenman yo wap tounen ale refèl. E pou dènye bagay nou a diw ou menm ki gen paspò ki espire dezole ki tap pozem kesyon sa pa gen paspò pa gen sèvis paspò chape kou ankò. Nou gen lis sa yo men nou men dezole pa gentan fèl nou pat prevwa li nou pa kapab fèl se São Paulo se pa se São Paulo se Brasilia tan dot gen plizyè kote yo yo renouvle dizon paspò ou men si tout fwa ou santi ke ou pa kapab voye fèl Ayiti e m pa tap baw chans Ayiti a tou m pa tro renmen Ayiti a tou malerezman anfen Se sa l te pote pou ou. Panse ke an gwo, ou menm ki gen pwotokòl ou pa bat, si w bat ou rate dat ou te, yo te ba ou randevou a, si w rate l, ou pral rekòmanse ankò. Men pa bat pou rate l. Randevou an se kisa l te di w? E randevou a se te Le 8, 8 la yo gentan reponn li deja. Bat pou reponn avèk randevou yo ba ou a. Ou menm ki poko gen, pat gentan le 8, wap parèt le 3 ak tout dokiman ou, yap tande w. Ou menm ki po, ki bezwen rezidans, ki gen rezidans ki pwale ekspire, ki ekspire, ki pwale renouvle, janvye, kòmansman janvye, baton. Sa vle di, gentan prepare w, Tout bagay nan men w, Edward Janvier rezidans ou nan men w. Si te zanmi w, frè w, Boris, m renmen nou anpil, renmen anpil, mèsi Bondye ke m fon ti souf, paske m te san souf alepòk, nan fè dokiman, nan fè dis, fè dat, donk m fon ti souf. Gras a randi a Dye. M di Bondye mèsi paske li fè tout moun ap jwenn sèvis. M di Bondye yon gran mèsi. Moun ki potko abòne, pa bliye kite yon ti pous pou nou, abòne, si w bezwen si w bezwen yon kesyon, si w gen yon kesyon, kite l anba kòm kite l nan kòmantè epi nou menm n ap reponn ou. Panse ke tout bagay ok, a bon antandè, salut. Se te zanmi w, frè w, Maurice, m renmen nou anpil, ke Bondye beni nou.